Bonjour, bonswa tout abone mwen yo, sa depan de lè ke nou pral gade video sa. Se toujou avèk yon gran plezi pou m vin pataje resèt mwen yo avèk nou. Just avan ke mwen kòmanse, m ap pran yon ti tan pou m remèsye chak grenn abone ki toujou sipòte m, ki pataje, ki like, ki kòmante. Ou menm ki ta tonbe sou chanèl sa pou la premyè fwa, n ap di ou byenveni ou sou chanèl Widoo L'Haïtienne. E avan ke ou kite, fè nou kado yon abone, yon kòmantè, yon like. epi sa ap vreman fè nou plezi e sa ap ankouraje nou pou nou kapab kontinye vin pataje avèk nou. Jan nou wè nan tit lan deja, se koman nou kapab prepare yon dine ki byen fasil pou fanmi nou. Menm yon ti moun 6 mwa kapab patisipe nan dine sa. Sa se engredyan ke mwen genyen pou m prepare dine mwen an. Mwen genyen yon kilo kòk de po, 3 pòm de tè, yon grenn kawòt, kreson, pwavon epi tomat konya sa mwen pral fè mes amour mwen pral ajoute kòk de pò mwen nan yon resipyan epi nou pral lave vyann nou an epi chode l mes amour la men vyann mwen an mwen ajoute li nan resipyan epi map dekoupe li answit map ajoute sèl avèk sitwon vinèg sou li pou m kapab lave vyann mwen an avan ke mwen chode li ann swiv avèk mwen.

La mwen ajoute sèl la epi mwen pral dekoupe sitwon e answit map ajoute vinèg pou m kapab lave li.

Kounye a mes amour nou pral mete dlo cho pou n kapab chode vyann nou an. M ap itilize po donyon, m ap itilize fèy pwaro, kelke grenn de jirof, epi bwa pèsil. Mwen retire fèy yo, mwen itilize bwa yo. Mwen pral mete dlo a bouyi, epi pou n kapab chode.

Nap rense li apre pou nou kapab ajoute dlo cho a e pa bliye toujou kite yon kòmantè pou kapab di m kisa ke ou renmen nan videyo yo, kisa ou ta renmen mwen modifye, ki chanjman ou ta renmen mwen pote nan videyo sa ap vreman fèm plezi paske nou se yon fanmi fòk nou kapab kominike, fòk nou kapab di m kisa nou wè ki pa ale nan videyo konsa mwen menm pou m kapab. pote chanjman nan videyo m yo. Mwen fin retire vyann nan nan dlo cho a, kounye a mwen pral ajoute epis ladan. Mwen itilize yon ti onyon ache, ju sitwon, piman vejetaryen, li vreman santi bon, mwen ajoute li, answit map ajoute epis ayisyen, yon ti grenn magi. Tou piti piti piti piti mwen ajoute l pwav nwa, kikirma epi ten avèk sèl. M ap ajoute yo apre sa m ap melanje yo answit pou m al pase nan etap kale pòm de tè avèk kawòt la. M ap mete pòm de tè avèk kawòt la bouyi nan vyann nan. Sa se mwen menm ki vle fè li konsa, m ap fè l konsa. Ou menm ou kapab toujou mete pòm de tè avèk kawòt la bouyi apa. Si nou wè mwen pa itilize lwil.

Mwen fin kale pòmdetè avèk kawòt la, m ap ajoute li nan vyann nan. Jan mwen di nou an, nou kapab toujou mete pòmdetè avèk kawòt la bouyi a pa mes amour. Aprè yon ventèn de minit, mwen retounen ladan pou m kapab retire pòm de tè avèk kawòt mwen an. M ap retire pòm de tè avèk kawòt mwen an. Aprè sa, mwen pral pase vyann mwen an nan pwelon pou m kapab fri li. M ap jis fè l pran koulè. Mwen te kapab fè li pran koulè nan chodyè a, men mwen fè li konsa de preferans. M ap fri li, aprè sa. M ap itilize menm chodyè a pou m ka kontinye. La vyann mwen an tou li kuit, li kuit paske vyann sa li vreman pa di. Li kuit m ap desann ni epi mwen pral ajoute pwelon mwen sou dife pou m kapab fri vyann nan.

La mwen ajoute chodyè mwen an sou fe epi map ajoute tomat mwen an ladan. Map fe tomat la fon apre sa pou m kapab ajoute pat tomat. Ou menm ki pa manje pat tomat ou ka itilize tomat avek pwavon wouj, paprika pou kapab fe kelke swa sa wap fe a swa sos ou byen kelke swa sa wap fe a ou kapab itilize tomat avek pwavon wouj epi ou blende yo lap ba sa wap fe a bel koule se tankou se te. pat tomat li te kounya map fè tomat mwen an fonn aprè sa mwen pral ajoute pat tomat mwen an e answit map ajoute dlo ladan epi lèm fin ajoute dlo a map kouvri li pou li kapab bouyi aprè pou m kapab ajoute vyann ke mwen te fri an

Dlo an fin bouyi, kounye a mwen pral ajoute vyann mwen an ladan. Mwen ajoute vyann nan epi mwen pral ajoute piman avèk pèsil, onyon, pwavon mwen yo epi m ap ajoute li. Answit m ap ajoute bè epi m ap kite li bouyi. M ap kouvri li pou li kapab bouyi apre. Map vin ajoute pòm de tè avèk kawòt mwen yo paske pòm de tè a li deja fin kuit li pa yon pwoblèm pou m ajoute li an dènyè. Aprè yon ti tan mwen retounen ladan pou m kapab goute li pou mwen eske li manke sel pou m kapab ajoute. Mwen ajoute yon ti pwav. E pi mwen pral ajoute kawòt mwen an avèk pòm de tè a. Mwen poko ap ajoute sel. Mwen wè li manke yon ti sel. Mwen poko ap ajoute. Mwen ajoute pòm de tè avèk kawòt la. Mwen ap kite yo fè yon ti bouyi. Aprè pou m kapab vin regoute li pou m kapab ajoute sèl si li toujou manke paske pòmdetè avèk kawòt mwen an te bouyi nan vyann nan. Nou raple nou ke vyann nan li te deja gen sèl se pou rezon sa ki fè mwen pa ko ajoute ti sèl la. Nou tounen goute li ankò, li toujou manke ti sèl la. M ap ajoute yon ti bò magi. Nan yon ti grenn magi, mwen itilize yon vye ktikal mwen ajoute. Epi m ap ajoute yon ti sèl tou piti. Epi m ap kite li kontinye bouyi pou li bon. Aprè sa, dine mwen an li prè. Ou kapab kraze pòm de tè la, ou mete yon ti sòs sou li, epi ou bay yon ti bebe l. Menm si timoun nan gen 6 mwa li kapab manje nan dine sa ke nou fè a. Kounye a mwen kouvri li, epi aprè yon 5 minit map retounen ladan l, dine mwen an li prè pou l sèvi mes amours. Se resèt sa ke mwen te vin pataje avèk nou. Pa bliye kite yon bon kòmantè pou mwen pou nou kapab dim kisa nou te renmen e kisa nou ta renmen mwen chanje nan videyo mwen. Men kòman dine mwen an te ye mes amours. Li byen gou sa se fonn sou lang. Se avèk resèt sa ke mwen te vini jodi a. Map di nou a byento pou yon lòt nouvèl videyo. Bye tout moun!